Senatè Antonio Cheramy, jodi dimanch 22 septanb 2019 la nou wè ke ou nan sena de la repiblik, byen bonè, ou ka eksplike pou entènot, telespektatè la vwa de lamerik yo, e kisa ki eksplike prezans ou nan sena maten an. Ebyen, jan tout moun konnen, e gon pandan tout wikenn nan, bri ap kouri e yap fè seyans, jou dimanch lan e nou konnen dimanch pou ta fon seyans li ta dwe yon seyans spesyal e nou menm o nivo sena nan opozisyon an tout tantativ nou fè pou nou wè si na jwenn yon repons sou forom senatè yo ebyen nou pat jwenn repons se yon silans absoli. E nan sans sa nou menm nou di nou paka pran gòl a men, nan sans sa nou prezan, ou ka wè kòlèg Nènèl, Rika, nou deja prezan pou nou wè kisa bagay la ye. Paske si pat gon bagay, prezidan ta fon twit piblik pou l di jodi a pa gen pa gen seyans. Oubyen li ta pran lapawòl pou l di pa gen seyans. Paske bagay la pran tout lari a. Men nou menm nou konnen nou annafè avèk koken, koken, koken edmi. Sa vle di nou menm nou la, nou prezan pou kèlkeswa jan yon moun ta vle bay pèp la yon gò lamen, y ap jwenn nou menm kòm avangadis ki kanpe e pou n di non, sa p ap pase. Wi, men nou konnen antanke senatè, si ap genyen seyans onivo di Sena, fòk nou okouran e sa ta sipoze. e pran tou nan yon konferans dè prezidan odinèman selon stati e selon regleman enteryè enstitisyon senatoryal la. Donk, èske sa ta vle di ou pa okouran ke ap gen seyans oubyen èske prezidan sena Carl Murat Cantave ta ta gen nan entansyon li pou l òganize yon seyans san ke senatè opozisyon yo pa okouran? Nan faz batay la e la e. Pou yon seyans nòmal, li enposib. Sa vle di, se yon moun ki gen, premye minis lan se yon moun ki gen pou l dechaje l yon pakèt dosye ki sou do l. E jodi a, yon seyans nòmal, li deja enposib. But, sèl jan yo ka mete l la, se yon pote boure pou yo fè. Men, nou menm, nou di. Pote bourik a pap fasil paske yap jwenn bon rezistans e nou klè sou sa. E lè nou di rezistans, lè nou di rezistans, nou pap rantre nan lojik nèg yap di nou vin a moun a zam e yonn nan avantaj ke nou genyen yo paka montre moun sa yo ki a zam nan. Yo di nou vin a moun a zam men yo pa janm ka montre l. Se nan bouch yap di l. Enben nap di yo jodi a se detèminasyon nou ki zam nou. Se konviksyon nou ki zam nou e se lalwa. Ki zam nou? E wap wè nou leve, nou pa gen dòmi. Dayè sena a se lakay nou tou paske pèp la ba nou manda l voye nou la. Nou te gen dwa deside n dòmi nan biwo a wi. Men kòm nou pa dòmi nan biwo a, nou tande gon bagay kap fèt, nou desann nou vin gade kisa bagay la ye. E si gon pote boure mesye yo vin vle fè, yap jwenn rezistans paske nou menm nou pap dòmi. Senatè Ricapierre, nou wè jodi dimanch 22 septanm 2019 la byen bonè. Nou twouve nou nan Sena de la Repiblik e nou konnen òdinèman dimanch pa yon jou seyans. Kisa ki eksplike prezans ou la? Renan, menm jan avèk tout pèp la, nou tande gen yon seyans ki pwograme pou maten 22 septanm lan. Nou verifye sou fowòm Sena a, se le silans konplè. Pa kont, nou genyen de sous nou fè konfyans ki di nou gen yon pwogramasyon yon seyans pou maten an, men yon seyans ke yo te vle fè san nou menm senatè opozisyon yo nou pa konnen, donk san pèp la pa konnen. Kòm pèp la peye nou pou nou travay an pèmanans pou li, enben nou menm nou prezan byen bonè la pou nou vin gade sa k ap fèt. Pwovèb la di w annafè pa dòmi. Menm lè Prezidan Kantav pa janm konfime oubyen enfime seyans sa, enben nou menm nou prezan. Nou prezan pou n evite ke pèp la pa pran gòl a men. Nou prezan pou n evite ke pa gen okenn Premye Minis ki vin pase la de fason enkonstitisyonèl, de fason ilegal, lè gen kantite dosye sa yo. Ka ki nan lari a, dosye kabrit, tout kalite dosye, dosye dechaj ke Premye Minis lan pa genyen, enben nou menm nou la pou n asire nou ke si ap gen yon seyans ki pou fèt, seyans sa l ap fèt an fonksyon de tout sa Konstitisyon an prevwa, an fonksyon de tout sa lalwa prevwa, men pa gen okenn enterè pèsonèl k ap fè ke okenn seyans pirat, okenn seyans chanpwèl vin fèt nan Sena a. Senatè Nanel Cassy, eksplike prezans ou jodi dimanch 22 septanm 2019 la

E atravè biwo enstitisyon senatoryal la, ap gen seyans ki òganize pou ratifye deklarasyon politik jeneral premye minis nome a Fritz William Michel. Pou mwen menm se yon dosye ki klò. Etandone ke Kantav kèlke pa li gen kèk ti devyasyon petèt o nivo de lisidite li, pafwa li panse ke li ka mennen peyi a nan kanaj. Paske tantativ kap fèt yo la se tantativ pou mennen peyi a nan yon kanaj. Paske ou ka konstate sa, pèp la ekstrèmeman mobilize, pèp la chofe a blan. Se nan sans sa m kwè tout tantativ pou enpoze pèp la yon bagay, e pa nou menm. Dayè tout moun ka konstate ke son batay nap mennen pou pèp la. E pèp la li deside l ba nou konfyans pou n mennen batay la pou li. Sa vle di si 2 3 grenn nèg panse yo pran leta daso, yo pran sena daso, yo kapab enpoze pèp la yon bagay, m panse ke se ranvèse y ap ranvèse sitiyasyon, y ap ranvèse peyi a e y ap presipite lè choz. E se nan sans sa mwen m panse ke li ta enpòtan pou nèg yo yo wè nesesite pou yo tire la reverans. Jovenel pa kapab kenbe yon peyi. kote polisye pa ka touche, pwofesè lekòl pa ka touche, pa gen sekirite pou komès fèt anndan peyi a, pa gen touris, pa gen aktivite, pa gen pwojè, pa gen lespwa pou jèn nan, sa vle di nèg yo kraze yon peyi, pa gen elektrisite, pa gen wout, pa gen dlo, pa gen lopital, pa gen lekòl. Moun paka voye timoun lekol, m pa kwè sa kap pale la se li menm ki ou tap pale. Kesyon gouvènman, nèg yo gen gouvènman deja, paske avèk Lapin yo mete direktè jeneral lapolis kap fè represyon sou pèp la. E m kwè ke direktè jeneral lapolis sa li dwe pran prekosyon anpil paske li wè sa kap rive Fritz William la. Se pa paske l gen garanti Jovenel oubyen l panse ke gon majorite la lap fè plezi e ke l panse non sèlman li kapab masakre popilasyon an, li kapab garanti enterè politik Jovenel, epi pou li menm li panse ke sa ap ba l okazyon pou l vin DG. Misye poko DG, dayè s on kabinè defakto ilegal ki mete l, n tande, direktè jeneral AI. Pou nou menm. Fòk gen yon gouvènman regilyèman e m te ka di w rive nan tèt peyi a. E se pa yon gouvènman ke Jovenel pral mete, paske tout moun konnen ke jounen jodi a, Jovenel pa gen kredimilite moral, li pa reyini kondisyon sa yo, li endekse nan rapò Petwokaribe, Koudèkont, yon nan enstitisyon anndan peyi a fè. li enkilpe o nivo lajistis pou blanchiman dèzavwa, li kreye de fo e konpayi tankou Sofiday, Agritrans, Betrex, sa vle di tout sa yo se de bagay ke Jovenel gen pou l reponn devan lajistis. A men nou menm nou di nou pa rekonèt otorite Jovenel pou li dezinye yon premye minis oubyen nomen yon premye minis pou vin dirije peyi a. Se la a m vle tout moun pran nòt. de sa kap pase a se pa yon kesyon e Fritz William nou gen pwoblèm avèl se pa yon kesyon nou gen pwoblèm avèk Lapin se pa yon kesyon nou pral gen pwoblèm avèk Jean avèk ti Jacques e pa sa li ye sa vle di gen yon pwoblèm ki poze ala baz avèk yon prezidan ki pa gen kredibilite ki pa gen moralite ki pa reyini lè kondisyon ki te dwe ap reponn devan lajistis ki panse ke li kapab. enpoze popilasyon an yon lòt chèf. Sa vle di, sa pap visye, li pap visye a la baz. Sa vle di tout sa k pou fèt la, fòk li fèt swivan la lwa, fòk li fèt nan enterè popilasyon an e se nan sans sa nou prale. Pa egzanp, jodi a nou pa konn a ki kalite ke Lapen debloke 10 milyon de goud pou Jovenel al Nasyon Zini. Sa Jovenel pral di Nasyon Zini? Jovenel pa ka al di Nasyon Zini ke l gen gouvènman, li pa ka al di Nasyon Zini ke Li fè eleksyon pou tyè Sena a, pou Chanm Depite, pou kolektivite a. Li pa ka di gen bòn gouvènans, li pa ka di l konbat koripsyon, li pa ka di peyi a ap fonksyone, li pa ka di pa gen twoub politik. Sa vle di Jovenel pa gen anyen l pral di. Sa vle di pou ki sa yo retire nan kès leta 10 milyon de goud pou Jovenel pandan se tan. Otèl ki ap peye lòt bò a se pa Jovenel ki peye l, Jovenel pran 40 mil dola ameriken pou l peye otèl avèk frè pa l, kote l jwenn poukisa l pran l pandan se tan se nasyon zini ki peye otèl pou Jovenel, sa vle di Jovenel kontinye ap fè koutay sou tèt pèp la. Sa vle di definitivman Jovenel son ti raketè, son ti raketè kap gade tout kote k gen kòb pou l fon pou l fon ti kòb pou l pou l pran ti bagay pou l met nan pòch li paske li konnen se jou l ap konte. E m kwè pèp ayisyen pran angajman yo, yo moutre sa depi dimanch pase pèp la kanpe sou 2 pye l e jiskaprezan kote n ap pale la pèp la kanpe sou 2 pye l e se sa k fè n ap lanse yon mesaj bay pèp ayisyen, bay jenès la, bay tout sitwayen konsekan pou n di yo nou menm senatè de lopozisyon yo ki jounen jodi a vin grandi An tèm de kantite, n ap pran angajman nou, n ap respekte angajman nou. N ap fè tout sa n gen pou n fè. Men yo menm, jenès la, sitwayen konsekan, pati politik, asosyasyon, sendika, ouvriye, ouvriyèz, pwofesè lekòl, chofè moto, chofè taksi, tout moun pwofesyonèl, yo menm fòk yo pran angajman yo gon peyi pou yo retire kote l ye la. M ap lanse yon apèl ankò bay nèg ki gen zam nan men yo, ki panse ke yo ka bride popilasyon an. Pa egzanp, lè w pran Site Solèy, pèp la swaf pou l sòti, men li inaseptab pou gen de nèg ki panse ke yo ka toufe yon popilasyon avèk rèv li, avèk volonte l, avèk angajman l pou l libere tèt li. Moun Site Solèy yo p ap viv, moun Lasalin yo p ap viv. Si w wè yo pral nan manifestasyon an se pye atè, yo pa gen rad. Sa vle di nou pa ka kosyone sitiyasyon sa a. Se frè n avèk sè nou. Se vre, yo ka ba nou kòb pou n toufe yo, pou n barikade yo, pou yo pa sòti. Nou konn wòl Site Solèy. M di, si youn, bon sa fò m bay pouvwa a merit li. Si gen youn nan bagay ke pouvwa sa a fè pi byen, se rive l rive mete de nèg a zam, Anpeche pèp la sòti. Sa vle di, m kwè li lè li tan pou mesye sa yo tande rezon, pou yo bay pèp la libète l pou l eksprime l. Nou bezwen tout kote anndan peyi a nan jou k ap vin la yo pou yo ba yo libète pou sòti paske nou ta renmen.